Medam se mesye bagay la vreman konplike nan pon sonde e nan fyèf ti mesye savyen yo lapolis ansanm avek mèsenè fè pote boure sou ti mesye e savyen yo ki pa sispann nan simen la twoublay nan mitan popilasyon an nan depatman latibonit gen plis pase 250 kay ki pran dife gen yon ventèn moun nan popilasyon an ki pèdi lavi yo E akoz ensekirite a ki pa sispann nan vale teren nan depatman Latibonit, otorite yo pa janm di anyen, ebyen jodi a la medam se mesye, lapolis ansanm avèk mèsenè yo fè yon pote boure sou Luckson nan Savyen, ebyen gen gason ki tonbe ki pa leve, e se si se yon verite ki konfime anpil gason tonbe yo pa leve nan kad. Operasyon sila ke lapolis tap mennen nan Savyen. Ebyen rete la nou gen son nou gen imaj pa rate anyen nan video denfòmasyon sa a paske dyakout nou chaje kon leba ebyen jodi a la enfòmasyon yo bèl ebyen konfime medam e mesye. Pa bliye kew sou manman penba kelkeswa kote ou ye nap toujou prezan. pou nou kapab pote enfòmasyon ba ou nan bon ti mamit. Ebyen eh mèdam zye mesye konsènan dosye eh, Sephora ki se yon eh, ti moun ki pèdi la vil an Republik Dominikèn kote se yon ti Dominiken ki touye l nan yon pisin ebyen eh enfòmasyon sa a se li menm ki ap bwase bil la Republik nan mouman ap pale la a. Ebyen anpil dosye e leta ayisyen poko janm di anyen konsènan dosye sa a. Men jiska prezan nou konnen leta ayisyen se yon pakèt sousou yo ye. Sa ki pèmèt kèlkeswa sa k ap pase sou echèl entènasyonal la, kèlkeswa sa konpatriyòt nou yo ap sibi sitou an Repiblik Dominikèn, yo pa janm di anyen nan sa. Ebyen janm di nou an mèdam e mesye nan sa vyen bagay la pa piti. M pral envite nou gen tout detay tout enfòmasyon men jis avan an dan de sa nap tounen. Medam e mesye la sosyete pandan tansyon ap ogmante spesyalman nan depatman latibonit Guy Philippe frape fò. Guy Philippe mete pyel atè pou di ke mouvman revolisyon ke tout moun tap souzestime a li rive nan moman poul eklate. Pèp ayisyen ou pral sezi tande detay ou pral sezi tande koze mèt fene ou menm ki deja branche li enpòtan poun balanse avèk deklarasyon Guy Philippe la mon frè se enpòtan pou entènot djakout nouvèl yo byen avan nou vanse Nan lòt enfòmasyon ke nou genyen. Ansyen senatè eli Grandans lan nan fè sonje, li menm ki te nan tèt yon gwoup moun rebèl byen ame an 2004 e ki te reyisi dekapote rejim Fanmi Lavalas la k te gen nan tèt li Jean-Bertrand Aristide, li pran lapawòl. Guy Philippe pran lapawòl kote li deklare. Pa twò lontan li pral bay le ton. Guy Philippe di a tout moun ki tap trete revolisyon l lan de revolisyon bò katedral sèt fwa si bagay la serye. Ansyen senatè elu a li te pwofite. pou te bay opinyon l sou divès sijè bwilan nan aktyalite sosyopolitik la. N ap fè sonje, sa pa gen lontan, se te avantyè, bandi nan Savyen yo pou yon dezyèm fwa, yo anvayi Pon Sonde. Bilan an li lou. Bilan an sale. Plis pase 60 moun mouri anba bal ak kout manchèt sèlman soti lannwit samdi pou ouvè e jodi lendi premye desanm sa a alòske solèy la te apèn ap parèt tèt li dèryè lè montay de lèst. Pandan tan sa Guy Philippe li kwè nan sa ki gen nan pòtoprens lan la. Nan sa kap pase nan peyi a la, gouvènman sa ki la li montre ankò yn fwa ke l pa ka rezoud pwoblèm nan. Gouvènman sa ki la montre ankò yn fwa pwoblèm ki la a depase antandman l. Guy Philippe deklare cpt a pa menm ka bay sekirite nan Channmas, alewè pou l ta tabli sekirite nan rès peyi a. Pandan anpil moun nan peyi a kwè Fèk Jean Ernest Muscadin ak Guy Philippe ta jwenn yon konsansis, yon fason pou debloke peyi a, men Guy Philippe li menm, li rete kwè yon eleksyon jodi a pa p posib, puiske se menm yo menm nan ki pral fè eleksyon, se menm yo menm nan ki pral bouyi vide, se menm yo menm nan ki pral kraze brize, se menm yo menm nan ki pral fè yon eleksyon. malatchong pou kapab reyeli oubyen renouvle tèt yo nan pouvwa a. Guy Philippe fè deklarasyon sa yo nan yon kontèks kote dosye politik yo cho anpil nan peyi a. Pa bliye, se menm Guy Philippe sa, li menm ki te mande pèp la un peu de patience. Nou raple n an Novembre 2023 lè l sot nan prizon,

peyi a kontinye li menm tou ap konte kadav, fanmi yo an Ayiti yo kontinye ap konte kadav tèlman leta a, tèlman cpt a yo abandone peyi a e bay bandi yo. Pandan Guy Philippe. Li ap deplase pyon mete pyon sou echikye politik la daprè sa li di bagay yo pap rete konsa. Guy Philippe admèt ke peyi a vin pi mal. Guy Philippe admèt ke moun kap dirije peyi a son bann mèsenè. Ebyen mesye dam chèf gang ba Dèlma a le nimewo 1 dè zanimo sovaj de viv nan san. Barbecue. Li deklare ouvètman li prèt pou l pran zam pou l mache dèryè Guy Philippe mwayennan ke Guy Philippe vle fè yon bagay serye. Barbecue deklare l pa gen kenn pwoblèm pou l ta pran menm chemen ak Guy Philippe pouvu ke se pou yo sove peyi a. te mande l kisa l panse de deklarasyon Babekyou, ansyen senatè eli Grandans lan Guy Philippe, li te bote kesyon sa an touch, kidonk Guy Philippe piblikman li pa vle pran pozisyon pour ni kont bandi yo, men n sonje an 2024 pase a Guy Philippe te menm kòmanse pale de yon. de yon kesyon de amnisti, wi Guy Philippe te menm kòmanse pale de yon kesyon de amnisti, amnisti pou gang yo, si tout fwa l ta rive kapote oubyen l te rive kapote gouvènman Ariel Henry a, malerezman Guy Philippe ki te echwe nan tantativ sa a, e depi lè sa a revolisyon an tounen yon revolisyon a loral, yon revolisyon anlè anlè, yon revolisyon tout moun pa janm sispann mande, chèche. Kote revolisyon sa pase? Malerezman Guy Philippe li menm nan moman nap pale la li toujou kwè kil nè pa two ta pou ke li akouche pou ke li reyisi fè yon katchouboumbe nan peyi a pou mete CPT a deyò pou mete mèsenè yo deyò pou deklare divès anbasadè persona non grata nan peyi a daprè Guy Philippe li pa two ta pou kapab lanse yon veritab mouvman leve kanpe nan tout peyi Dayiti. E sitiyasyon kontinye ap konplike e pou sosyete a, piske apre deklarasyon Guy Philippe yo, anpil moun kwè ke 7 fevriye pa ta dwe pase jan nèg yo prevwa pou l pase a, piske n ap fè sonje lòt tranzisyon an li gentan defini, lòt tranzisyon an li gentan klè, lòt tranzisyon an gade. E pa gen kesyon ale Jamayik ankò, pa gen kesyon al fè tan pèdi pou al akouche yonn pami pi gwo desepsyon klas politik la pa janm bay peyi a ki se cpt a, kote yo bay 9 ti vòlè, 9 ti karanklou te vin piye e nèg yo piye yo, piye yo, piye tout bon, atèl, ansèy.

Yon mache piblik kote Ayiti dwe renonse a mòd de gouvènans sa, yon seri de mòd gouvènans ki ne fè ke kraze peyi a, konpwomèt ti kras espwa ki rete a, ebyen pou kouwè n ap pale la mesye dam, tranzisyon an fin deside. Ebyen nèg ki gen kòb nan peyi a tankou lè Apèd, tankou lè Abdala, yo tout yo fin deside. sou avni e tranzisyon an, sou avni peyi a. E n ap pran kòm egzanp yon tranzisyon jodi a ki ap defile avèk yon sèl moun nan tèt li, se le premye minis tou pwisan an ki ap vini la ak fòs. Dayè Fizeme poko menm gen pouvwa a pou kò l, li kòmanse ap pran desizyon pou kò l. Dayè, menm yon konsèy dè minis ki ta dwe fèt jodi a anndan cpt a, e ki pa rive òganize pou kisa se paske le premye minis tou pwisan kòmans a enpoze se lwa ebyen genyen Fritz Jean tou li menm ki kontinye ap eswiye anpil kritik e se de kritik murman merite yon Fritz Jean na fè sonje ki pat janm leve le pti dwa pou te montre dezakò l avèk gapji zak koripsyon k ap fèt anndan leta okontrè li te òkestre yo tou li menm tou li te gen ti depatman l li t ap fè koripsyon l ladann tou li te gen ti ministè l li te gen ti biwo eeee direksyon jeneral li li t ap vòlè tou donk se tou ekip nèg ke yo te mete nan tèt peyi a kòm jovenel te di te gon ti rès enben nèg yo te retounen yo te vin depatcha Yo te vin demèfle ti rès la e se sa nèg yo bliye se sa nèg yo bliye yo pa fè nan tèt peyi a. Eben Latibonit ankò an dèy jan n t ap di talè a piske o nivo de Pon Sonde sitiyasyon an rete konplike. Pon Sonde ankò an dèy n ap fè sonje sou Gari Koniy se te plis pase 110 moun, fanm, timoun, tifi, fanm ansent ak moun ki menm andikape ki te pèdi lavi yo nan kad pasaj gang yo, se pa nan kad pasaj ouragan non mezanmi. Jodi a se pa ouragan, se pa siklòn, se pa move tan, inondasyon k touye ayisyen non. Depi w tande konbyen moun mouri nan kad pasaj ou mèt konnen se gang ki pase. Ebyen nan kad pasaj gang yo, nan mwa oktòb 2000 an oktòb 2024 pase a nou sonje gang yo pase nan pon sonde yo kite plis pase 110 kadav dèryè yo ebyen nan finisman mwa novanm 2025 sa kòm leta pat janm fè anyen Kòm leta pat janm bay bandi a yon leson, ebyen nan kad pasaj bandi save yo menm yo menm nan ankò yn fwa, plis pase 60 moun mouri nan pon sonde, e lè yo di 60 moun se sa yo wè, se sa e e e e gen plizyè lèzòt ki pòte disparu ke fanmi yo pa gen.